Bonjou, bonswa, nan videyo sa nou pral tande mo Jean Charles ki vin demanti fòmèlman avèk anpil rimè kap kouri ki ta fè konprann ke l malad byen mal. An nou tande lidè Pitit Desalin nan.
Si nou pale de jèn nan peyi a, peyi a konnen opinyon nou. Ni Ayisyen ki isi, ni Ayisyen ki lòt bò. Men,

Pa antre nan jwèt sa. Anpil fwa m konnen gen de moun ki rele nou ban nou yon seri de fos enfòmasyon pou n destabilize nou. M sonje gen yon jounalis ki t ap pale Mòvann, li di nan zòn Kenskòf, yon sekirite, yon polisye di l, Menm Moïse Jean Charles nou reyinyon kounye a avèk Ekip jovenel ekip martelly. Epil di jounalis la fon foto pou li epi bon vendre lèm apwè li wèm lakay mwen m kouche sou yon kabann epi misye di atye lè moun sistèm nan vle manjem pa kite yo itilize nou jounalis yo. M sonje lè sa yo rive anpil fwa. Sa yo pa rive pa aza. Yo rive pou yon rezon. Lè yo te asasinen Jovenel Moïse, m anba gwo kouwè lakay mwen. M pa konn kote pou m kanpe tèlman m an danje. Epi gon jounalis yo relel yo dil se venezyelen ki tiye jovenel moïse depi yo di venezyelen ou gentan wè kisa epi yo di mourinho te apèn soti venezyela depi yo di w sa kòmsi yap chèche yon bagay pou yo fè n men lè wap fè politik depi w gen disiplin ou gon liy ou entèg ou onèt Ou pa bezwen fè bagay sa yo. Nan moman sa a, m panse m pa gen dwa opine sou sa twòp, men m ap di peyi an, lè w wè y ap fè jan de bagay sa yo, se yon preparasyon sikolojik y ap fè. Kòmkwa gwo malè k ap rive sou mwen. Se sa wi k ap prepare la a. Enben, m ap di tout moun, Bon Dye Chal an sante. Okontrè, pwogram deplasman entènasyonal nou t ap fè yo, parapò sa k ap pase nan peyi Ikrèn nan, m te kanpe yo. M vin wè kriz sa a pral kontinye. M pral oblije kontinye fè deplasman m yo. Paske fò m kontinye fè deplasman yo, fò m fin aranje koze m avèk kontinan afriken an, peyi Dayiti. Amerik Latin nan m prèske fin avè l. Kontinan Azyatik lan m pral kanpe, parapò a sa k genyen nan kontinan Azyatik lan, nan Ewope lès sitou. M panse. Li enpòtan tou pou m di tout moun, semèn k ap vini la m pral redeplase ankò, m pral nan kontinan afriken an. Sèl bagay, gen de moun ki pa vle pran nòt, m swete nou pran nòt. Ou wè sa k pase? M al pale avèk yon prezidan nan mond lan. Yo imilye m paske m te pale avè l. Yo di yo koupe viza. Yo di yo depòte m. Yo fèmen m nan yon selil pandan plizyè zè de tan anndan selil la paske m te pale avèk yon prezidan an fonksyon nan yon peyi. Prezidan Manolo. Epi. Menm peyi ki fèm sa a. Apre 4 semèn yal chita avèk menm prezidan Maduro la. Si ayisyen pa vle pran nòt pou nou wè, pou nou konprann se vle ou pa vle peyi a soti nan sa li la a. Si nou pa pran nòt, si nou pa konprann nou pap konprann ankò. Mwen menm. M soti tou bon vre pou n remete Ayiti nan plas nòmal li paske nou gen yon peyi se pa nenpòt ki peyi men yo kraze nou yo fè n ap kouri pasi pala al travay lakay moun. Nou pa gen vakans, nou pa gen lwazi. N ap pase tray pou n vle fin ak bagay sa a. E moun ki lòtbò, moun ki anndan konpliman. Si n pa t kenbe m, sitou jèn yo, humm, si n pa t la, yo kraze mouvman an deja wi. Men jodi an, m wè tout kouch anndan peyi a mete men nan mouvman pou ede nou retire peyi a nan sa li la jodi a. M wè gen de moun k ap pale. Jaman map pran kou m pa plenyen ou wè aprè sak te pasem nan imigrasyon amerikèn sa tout sekirite m te gen yo yo retire tout alòske se 4 peyi nan mond lan ki te vin vizitem yo fon rapò yo di lapolis nasyonal Moïse Jean Charles andanje bay prèv e se lapolis menm ki te relem pou di m men eleman, men sa m gen sou tèt mwen. M te di m pa bezwen sekirite. Epi, yo ban m prèv yo, yo ban m eleman yo, se ou k pran desizyon an. Yo di, ou pap ka rete san ou pa sekirize tèt ou. Epi m di oke, m ap pran polisye ke m konnen, ke m abitye avè l pou fè travay sa a. Ou wè sa k pase. Eske se Ariel Henry ki retire yo kòm premye minis? M pa konnen. Eske se Elbé? M pa konnen.